Apèn map panse de yo wi men. Map boule limyè wout wi. Ou konnen depim nan Nègwè an la ou konnen m toujou kwa zo poun fè ti pale men. Sak genyen menm? Se jodi a sa wap bay la? Monchè ou abiye byen fre konsa, yè swa ou te nan body? Ah ou konnen menm ki bò sa menm efò kap fèt. Banm fè gwo efò wi papa. Yo kot mwen map rive anba la wi menm. M gen kèk bagay poum pale a misye la. Ou wèm sot lakay mwen tout eksprè e kot misye m prale la. M pa konn si misye gentan sot travay paske nan lè sa la menm fò misye ta sot travay deja menm. Koman sa ye menm yon avek madanm li menm. Bon yo gentan pale w deja wi menm. Bagay yo pwoblèm pwoblèm sou pwoblèm menm.
Alò.

Hey! Sa w vin fè la lè sa a? A kanpe kanpe.
Sa gen la? Ou anraje ma chè?
Kòman sa?
Pou sa w rele m la? E madanm ou ki pran apèl la wi? M te wè madanm ou ki te pran l wi e ki pwoblèm? M pa pale. M ap kòmsi m pa tande sa w di a. Mwen pa pale. Wap mande ki pwoblèm? Banm di w. Li, m wè l reponn apèl la, m pa pale. Men nou pa konn ki pwoblèm non.
Wap mande m ki pwoblèm. Ki pwoblèm ki gen la? Pase madanm mwen.
E nenpòt moun pa ka rele w, w pa gen kolèg de travay, w pa gen zanmi, w pa gen, w pa gen fanmi? Yon moun pa ka rele w, si se yon fi rele w, se fanm ou vle pou sa? Bon bagay ki konn fèt. M konnen w byen, m pa kwè ke w ta pral pran yon fanm ki ase idyòt pou yon lòt fanm ta rele w sou yon telefòn pou l ta gentan ap di betiz oubyen pou l ta panse mal oubyen pou l al pale mal avè w. But, w ap travay! Men avan w te genyen l, ou te gen zanmi, ou te gen fanmi. Madanm
Madanm Lion an ap pran pou anpil pwoblèm la a menn. M pa konnen menn, ti fanm Lion te jwenn nan men ex li an. Fanm sa tèlman ap blo Lion menn, li tèlman ap domine Lion menn, menm dòmi Lion ap dòmi baz li egri sou yon manzè l ap rive. Monchè kounye la menm Nou domine menn tout sam di piti an menn poul eseye chanje bagay yo pa vle chanje bagay yo mpa konn sa poum di misye ankò menm. Sa w di misye menm kòman pou l chanje bagay yo kisa w di misye menm. A monchè pran madanm bon moun nan te gentan nan fwaye deja monchè lap just di moun nan l pap kapab menn li gen madanm lap just mete moun nan nan kad li epi li pran madanm li menn. Yo tchouko banm diw ou sonje dènyeman nou te pale menm. Men pou ki rezon ou pa ka fokis sou sa pou fè sa pou mwen menm? M konnen e e bò adwat lyon l ye menm. Bò adwat lyon. Jere sa pou fò menm. Wè lyon menm. Wè lyon. E sèl menm san l pa ye avè m. A m kontan ou te di m bagay sa yo deja nou pap fè repetisyon. Kòm ou di ou nan wout pou al ka lyon. E pa vre? Gade. Ou konn sa m ap fè pou ou? Ya. Kòm m wè maryaj lyon s on maryaj ki gen tan pap reyisi deja. Eey fanm nan bèl m konnen w renmen l m konnen w damou l ou renmen l ou renmen sa anpil wi men. Kòman w fè konn sa menn? M jènjan m konn lè nèg renmen fanm. Yow m plis ke renmen fanm sa wi menn.

Bon m di w, gen gen de bagay k ap pase kounya a kòmsi ki pa t konn pase. Mwen oblije vin pa konprann yo. Bagay ki pa t konn pase. A pale klè, ale dwat o bi, sa k genyen menm?
Bon, sè ke telefòn li yon. Sony, Sony te chita la n tap pale apre sa l monte. Par hasard m pa konnen epi par curiosité tou li kite telefòn li la, telefòn li sone, m jis pran, m reponn, men lè moun nan di alo, ou sonje, ou sonje sè m nan? Kòman, pa sonje? Fedna?
Wi, wi.
Kounye a mwen m panse kòmsi depi moun nan fin premye kout alo la moun nan di alo epi

Li fon si sèl pati dèyèm paske m dil m reponn telefòn ou sim lage telefòn pam m sezi. Men non, e pa de Lion wap pale m nan, Jeanette sa te dou, se ou menm ki tou ap chintchin li pou l pale. E nòmal pale konsa paske sa wap di yo la aranje w men si w te nan plas li ou pa tap pale konsa. M pa tap janm fache konsa ok. E sam wè. Marim gon apèl m pran l moun nan rakwoche epi m se fini. Ok m vin la pou m di w kanpe ti jwèt sa. Kanpe kisa?

banm tout M pat janm te konn nan kont a madanm mwen ok Menm lè wè l pat ka fè timoun Se pat janm te konn mete nou nan kont Ok ou nan kont avèl pou mwen pou yon fi ke w renmen Ayy Ou frape Ayy Ou frape m. Se yo koz m frape w la M di w non ou la.

E pou ti de sa, se tout afè dwa w, se madan marye l, telefòn li sonnen l ba lè w pa reponn. Nou ini, nou fon sèl. En en. Milo, sonje sa m te di dènyeman? Èske ou raple w sa m te di dènyeman? Ki sa?
M te di w konsa, depi wè ou pa bay yon timoun a mari w, pa gen timoun la k ap rele nan kay la k ap ba l okipasyon, li ka toujou al chèche yon lòt moun.

si fanm nan ta rive kite li a, kwe ou menm li vin jwenn. Paske, m plis ta renmen l vin jwenn yon, vin jwenn yon moun ki renmen l paske m konnen ou renmen l deja. Anpil. Ou vo mye ke moun nan pa soufri, li nan bra yon moun ki renmen l vrèman. E m konnen ou renmen, e mwen, m konnen ou renmen fanm nan anpil. Monchè, m pap ba w manti.
Mwen renmen fanm nan. E si tout fwa ke m ta jwenn posede kè l baz, m ap pwoteje l. Ok Romero. M pa, yow, ou pa gen tan wè sa, ou pa gen tan wè kòman m ka jere fanm nan menn. Ou wè janl bèl la? Avèm lap pi bèl toujou. Map kreye frèm pou ou konn sa. Sa pa rele trayi nèg a nan yon sitiyasyon men yon relasyon pa ka mache pa konsidere sa kòm trayizan tande byen tande frèm sa vle di ou jis met nèg a sou yon chimen petèt menn sou chimen li a gen dwa li pral bon pou li menn
ou gen pou bay m konfò non non li fèm mal ok padon padon padon men sa genyen.

Si m pa t ka jere konsa, m pa t ap mande w sa.
Ok, n ap eseye. Ou wè, depi ou fè yon fo pa, m ap chanje bagay yo. Ok?
Sitou Lyon te toujou ap pran pòz li pa ka kase ze, kounye a ou di m Lyon ap ouvè kò l sou ou.

Bon m ta renmen wafet Naël menm li renmen jiraf jan w te gen vòlè wafet Naël jiraf e alò. Epa sò gen pase pi byen kanpe pa sò la wayy nèg la ap twonpe w menm.
Gad figi fi a mesye pa krazike pot la mwen bay moun kote kay peye men makak de kouw rele fake zanmi sa ou mande yo konsa yo toujou beze frè met baw vye konsèy pou ki ka mariw apresa pou yo ka di mte wè sa pou li efoli maryaj li te genyen Mwen rayi moun ki konsa. Mwen m tann marim antre m pale avèl li ta vin ap vin banm vye konsèy.
Ebyen ou pou banm prensip yo. Wap dim sa pou m fè komsi lè pou m rele. Pou komanse pa rele m se mwen ki pou rele.
Ok.
Li resi wap vin aprè. Pa vin nan travay mwen non. Wap vin nan kay mwen.

Sa m te konnen l deja. But la, m pral pou plan B.
Bon, kòm ou di, kòm ou di, m ap fè sa pou ou. Men, si w blow m, si w blow m, w ap gen pwoblèm avè m. M pa ka blow frèm, ban m di w. Yo, big up misye, mwen renmen l. Yo, ou konn tout bagay pou w di deja. Yeah, m ap.
Yè map pase lakay la anvan min bal pase lakay lè fim al kot misye. Ebyen pa gen pwoblèm.
Ya! Kounye a jwèt nan men yon replikan. M konnen w ka jere ti sa.

Kounya la map rele Lion li pa reponn gade lèl ye Bon gèlè gèlè gon moun sou teren an oh.

Ah m pat ket oh mans pitit. Kounye a li vin depoze m lakay mwen li vin tou konn kay la. Kounye a lè l fin ale mwen m rive lakay mwen kounye a m ap rele l pou m konn si l rive an byen lakay li Li vin kwa M al tonbe sou madanm li M tande fi a alo alo alo se kiyès Rete ou pa kase met nan men l Non oh.
Eske w konnen usb sot fete 10 an? 10 an depi ke l egziste. Si w ap tann pou entegre bèl famiy sa a, ou pa konn ki opsyon w ap jwenn nan Unity School of Business? Banm ede w! Ou ap jwenn Syans Administrativ, Marketing et Relations Publiques, Teknik Dwanyè, Teknik Bankè, Sekretarya,